Zanmi kanal Diaspora TV ankò yn fwa byen vini sou chanèl paw la. Jann konnen l deja nan semèn sa nap fè plizyè antrevi avèk plizyè pwofesyonèl fanm kap evolye nan plizyè sektè. Nou te gen chans rankontre avokat, jij, polisyè, machann e tandot lòt moun kap evolye nan plizyè sektè. Jodi an nou antame pati sante a kote ke nou Gen medsen, nou gen enfimyè ke nou pral rankontre pou nou pale de eksperyans yo, de sa y ap fè nan domèn nan e yo menm kòm fanm tou, ki sipò ke yo pote a fanm e kòman, ki sa yo viv nan sektè sa. Donk la a, nou avèk Mis Angelor. Mis Angelor se yon Kayèn, se yon Enfimyè ki twouve li nan vil Okay, ki son enfimyè ki angaje kap fè anpil aktivite sosyal espesyalman avèk fanm, donk li fè pati de òganizasyon fanm. Nap salye w Miss, nap di w byenvini sou Canal Diaspora TV, èske w ka fon ti pale nou brèf de kiyès ou ye? Bonswa tout abòne Diaspora Canal Diaspora TV, donk se Angelor Amazan, mwen se enfimyè de pwofesyon, mwen ap travay nan yon klinik ki spesyalize l nan planifikasyon familyal, e kote yo wè fanm ansent tou e mwen se prezidant yon asosyasyon fanm e nan waf mase donk m ap evolye nan okay e mwen se se sa donk ou pale de ou sou enfimyè e ke ou fè pati de òganizasyon fanm donk kòm enfimyè ki fè pati de òganizasyon fanm nou wè w trè jèn èske se jèn fi ou di w men se ke se granmoun ou byen gen tout kategori konfondi. Nan asosyasyon an nou gen, nou gen, bon m ka di ke se, se, se granmoun. Men kounye a avè mwen ap entegre jèn nan asosyasyon an, men se te yon asosyasyon, paske nòmalman asosyasyon an te egziste deja, donk mwen rekanpe asosyasyon an, donk e m ap entegre jèn nan asosyasyon kounye a, men se, se granmoun ki genyen nan asosyasyon an. Ok, se byen, donk se youn nan bagay ke n ap ankouraje jounen jodi an, pou jèn yo pou yo enplike yo. Enplike nou nan kominote nou. Waf Masè son kominote nan vil Okay. Donk son kominote nou kapab di ki gen anpil pati ladan nou kapab di ke se de zòn ke moun yo manke mwayen. Men lè gen de jèn pwofesyonèl ki deside akonpanye pou vin nan zòn sa lap pote de nou kapab di de retonbe vreman pozitif sou kominote sa. Men se ki travay ke oganizasyon sa fè? Koman oganizasyon an rele?

Men nou wè kòm nap gade kòman ke nou nou ka pote yon satisfaksyon pou yo, yon amelyorasyon, paske a chak pwoblèm ke yo genyen petèt nan zòn nan ke nou ap gade kòman ke nou kapab ede yo nan nan nan nan sa ke yap fè fas nan zòn nan. Ok. Donk sa vle di nou nou son òganizasyon ki aktif. Jan nou di se dè fanm aktiv, donk nou son òganizasyon ki aktif kap fè dè aktivite. Èske ou ka ban nou de egzanp dè aktivite ke nou fè ki genyen vrèman yon bagay ki ki palpab, yon bagay ke nou kapab wè si nou ale nan zòn nan? Euh, a vrai dire, m, ou konnen nou, nou ap redemare. Ok. Donk, e, pa vrèman m ka di gon bagay ke ou kapab rive. Nou te, nou te, m kwè, lane dènyè nou te mete de lanpadè nan zòn nan. Ok. Men avèk pasaj Melissa ke, ki, ki, Ki pran nan ki teren. kraze yo, donk nou pa ka di ke kounye a gon bagay ke yo ka parèt pou wè se, se fanm aktif. Men nou fè fòmasyon?
Men nou fè fòmasyon.
Ok. Dimanch dènye nou te gen fòmasyon avèk yon enfimyè nan an prelude de de joune 8 mars la. Donk nou ap gade kòman ke nou kapab redemare avèk fanm yo avèk aktivite yo. Se trè enteresan.
Donk e n ap ankò yon fwa n ap felisite w e n ap di w ke kòm jèn enfimyè ki pran inisyativ sa yo se vrèman louwab. Men kounye a an nou antre danble nan pwofesyon ke w ap egzèse a ki se On enfimyè ke w ye, nou konnen ke enfimyè, nou konnen nan klinik yo, nan lopital yo, tout wòl ke yo jwe. Èske w ka pale mwen ki enpòtans, ki wòl yon enfimyè vrèman nan sektè laswenyay la, nan zafè sante, ki wòl yon enfimyè jwe? Donk, nan zafè lasante, enfimyè yo jwe yon gwo wòl. Tan kòm ou kapab rive nan yon, nan yon enstitisyon, nan yon, nan yon lopital, nan yon sant sante, ou pa jwenn medsen, men w ap jwenn yon enfimyè kanmenm. kote pa kote kèn wap pa gen medsen wap jwenn prezans yon enfimyè ki la kanmenm paske Ok. enfimyè yo se yo ki motè enstitisyon yo Ok. paske m ka di enfimyè yo yo toujou prezan Ok. yo toujou prezan se yo menm ki kenbe enstitisyon yo an vi m ka di paske doktè a gen dwa pa la li an grèv mwen menm ma pran le ka de mwen menm nan enstitisyon kote m ye a Medsen an pa la, men se enfimyè ki enfimyè ki ap travay yo ki kenbe klinik lan. Donk, enfimyè yo, yo jwe yon wòl poto mitan nan tout sa ki wè avèk o enstitisyon ki travay nan zafè sante. Donk, lè w rive nan yon enstitisyon ki nan zafè sante, e espesyalman nan klinik yo, nan lopital yo, enfimyè yo, yo toujou la. Donk, se pa ka pa la. Donk, ou menm kòm enfimyè, nou konnen ke e w ap evolye nan yon milye, e nou konnen fanm sitou ann Ayiti e nan plizyè, tout kote nan mond lan, fanm yo toujou sibi anpil diskriminasyon. Donk se pou sa ke e òganizasyon fanm yo kanpe, y ap defann dwa fanm yo, y ap goumen pou fanm yo ka toujou e gen jou tout jwenn jou tout privilèj yo nòmalman. Èske ou menm kòm enfimyè ou pa konn santi ou blese nan travay kò fè w ap jwenn diskriminasyon?
Diskriminasyon nan sans ke m ka di, eske li se yon sòt de diskriminasyon? Men pa mwen kòm mwen menm mwen nan yon klinik, mwen pap kòm kategorize l kòm yon diskriminasyon, men mwen plis vle kwè ke yo pa yo pa bay fanm yo valè vrèman. Kòm si si moun nan vini la, li vin chèche yon sèvis, li wè se se yon fanm, kòm si e kòm si li pa t atann a sa. Se kòm yo toujou plis gen tandans, se kòm yon enfimyè k ap fè sonografi, lè moun nan vini li toujou gen tandans se doktè pou l ta jwenn ki pou ta fè ki pou ta fè l pou li. Donk sa yo se sa yo ke nou ap petèt ap sibi si yon enfimyè nan yon nivo e kòmsi m ta di w li pa ta merite li pa ta merite la donk se ta se ta se swa ta yon yon doktè ki ta nan plas sa mwen menm jan ke mwen di w la yon sonografi toutan lè yo vini se yon enfimyè k ap fè sonografi nan klinik nou depi yo vini se doktè e kòmsi enfimyè la li pa ka li pa te ka fè e e e e sèvis sa a. Donk, pou wè ke se la m ta di ke yo kategorize yon sòt de metye avèk yon kategori de moun. Ok. Sou menm pwen sa a, nou konnen ke gen kèk peyi, e menm ann Ayiti tou gen espesyalizasyon ke enfimyè yo fè. Men nou konnen gen de peyi, gen enfimyè ki pran plizyè echelon jiskaske yo vin rive nan yon nivo kòm ti san tankou se yon medsen. Kanada fè l, Etazini fè l, ou vin tankou se yon medsen, ou ka fè konsiltasyon, ou ka bay preskripsyon. Men malerezman ann Ayiti, lè w se yon enfimyè, toujou gen yon tandans e ke ou se ou travay anba lòd yon medsen. E le pli souvan menm si se yon fi ki ta medsen tou, moun yo toujou gen tandans yo di son enfimyè nan lopital yo. Donk menm lè yon fi medsen yo di l son enfimyè. E lè yon gason son enfimyè, yo rele l doktè. Donk sa yo se de bagay ki fè medam yo sibi tou. Ou imajine w, ou nan yon klinik, e se yon fi ki medsen, li gen yon asistan l ki se yon enfimye, ki se yon gason. W ap rive nan klinik sa a, w ap jwenn moun yo ap rele gason an dòk, epi y ap rele fi a mis.
Mwen raple m gen yon doktè ki te fache pou sa. Bon, petèt se te yon entèn alepòk, e li te nan lopital li tap travay wi son fi donk paran malad la ap rele mis mis mis li menm paske li te santi l deranje lè ke paran malad la te rele l mis alòske se doktè ke li ye paske le pli souvan e an ayiti sitou anpil fwa moun yo depi ou se fi se mis ou ye depi ou se gason se doktè se konsa ke yo kategorize l men pafwa mwen menm pafwa yo konn rele m doktè Yo konn rele m doktè pafwa. Ok. Donk sa a li antre nan kad edikasyon pou moun yo pa konnen ke pa gen kesyon de fi se enfimyè, donk fi ka enfimyè, li ka medsen. Gason tou ka enfimye, li ka medsen. Donk nou konnen nan travay ou sa vin fè ke w ap kolabore avèk medsen, w ap kolabore avèk keswa medsen gason oubyen fi. Nou konnen ke nan milye travay anpil fwa fanm yo sibi asèlman. Eske nan kad travay enfimyè yo, Èske pa konn sibi asèlman, keswa bò kote medsen, gason, ou di mwens fi tou? Ou di mwens èske pasyan yo pa konn asèle yo tou?
Non, nan kad, nan kad travay mwen, ke m kapab di, ke m pa vrèman sibi de asèlman. Men sa ke m ka di, pafwa gen de se de Sitou pasyan ke mwen ki vini, mwen ka di plis paske nan kad travay mwen nou rele yo de kliyan. Paske kliyan li menm li konnen depi li vini li vini chèche sèvis la la. Donk li panse a la minit ke li yo di l fon ti pasyante ou byen li vini la. Swa le pli souvan ou jwenn se mesye yo si yo vini avèk madanm yo pou n chèche yon sèvis, epi madanm yo swa ta di men kisa ke tèl, tèl bagay ke yo rankontre, donk yo menm yo kapab vini, yo kapab panse ke yo ka fè break avèk enfimyè la. Bon, fwa ke se sa yo ke se, nou ka di ke nou plis rankontre, paske mwen menm, nòmalman, m pa vrèman fè fas avèk medsen nan On sèl medsen ki nan travay mwen, pou le moman li pa prezan. Donk, m pa vrèman fè fas avèk medsen, men se le pli souvan se pasyan yo ki konn fè de bon, asèlman fizik e vèbal.
Yo entimide nou, ban nou presyon nan kad travay nou. Donk, nou konnen, ke kòm enfimyè ki gentan sou tèren an deja, ki gentan ap travay depi plizyè ane, e èske ou ka pote yon ti konsèy pou jèn enfimyè k ap vini yo, oubyen jèn enfimye tou, kòm ene, ki konsèy w ap pote avèk jèn k ap vini yo, nan kad egzèsis travay yo? Bon, kòm enfimyè ki deja prèske dizan desperyans, Ke m kapab konseye anpil enfimye, enfimyè, donk se se swiv e prensip etik yo. Paske tout sa ke w ap fè li li lye avèk etik. Paske ou kapab sa ou aprann nan nan nan lekòl la se pa vrèman li menm ke w ap jwenn sou sou sou milye travay la. Paske gen bagay se etik la ki pral fè ke ou pra gen de se de bagay ou pral wè kòman pou pou pou fè pou abòde yo. Pafwa gen de se de pasyan ou byen de paran malad ki vini ki ap di se de seri de bagay ki ap agrese w. Donk se ti kou ki pral fè ke pou pral konnen kòman pou abòde paran malad sa pou pa rive nan menm linye avèk paran malad sa. Paske se etik la li jwe yon gwo wol. E pi tou yon jèn ki fini se ou fini ou fin etidye men ou pa fin aprann.
Menm lè ke ou fin ou fin etidye, se vre, ou poko jwenn travay men ou poko fin aprann. E menm lè ke w ap travay, ou sipoze toujou ap aprann. Paske ou sipoze toujou ap fè rechèch, ou sipoze toujou ap li, ou sipoze toujou e chache dè kou sou entènèt pou w kapab e e meble konesans ou paske s on s on metye ke ou pa janm ka fin aprann ladan l. Paske sa ou te konn abitye fè sa konsa la, epòk sa la ou gade li kapab chanje nan yon lòt epòk paske e se yon metye kap evolye ke li ye donk m konseye tout jèn ki swa ap etidye oubyen ki fini ki poko ap travay donk e pa dekouraje men se kontinye aprann paske nou aprann yon bèl metye e nou kapab toujou chache mwayen ke petèt nou gendwa pa ale nan yon lopital pou nou al travay, men gen lòt mwayen ke nou kapab fè pou nou pou nou itil kominote a. Nou kapab fè benevòl menm lè ke anpil fwa ke e sitiyasyon yo pa pèmèt ke Si moun nan ap sòti nan yon distans pou l al fè benevola nan yon enstitisyon, fòk li peye machin, fòk li abiye pou li ale, sa a ka difisil. Men pa, si ou gen yon enstitisyon ki pre w, pa pè al fè benevola paske sa ap pèmèt ou avanse nan domèn nan. Paske rete chita, paske ou pral bliye anpil bagay ke si ou pa fè rechèch, si ou pa pratike. Donk sa ap pèmèt ke nou pèdi pratik. Ok.
So, nou tande tout bèl konsèy ke ou sot pote la pou jèn enfimye oubyen enfimyè k ap vini yo. Donk apre tan dane eksperyans ke ou genyen, menm si ou jèn toujou, men nou twouve ke ou aprann anpil e konsèy ke ou pote la yo vreman ap itil avèk jèn k ap vini. Donk, E nap remèsye w paske w t ansanm avèk nou nan premye seri sa a, nou tap fè prezantasyon de yon enfimyè e nan kad toune ke nap fè pou nou rankontre plizyè pwofesyonèl fanm nan semèn sa a, kote ke nou konnen 8 mas se selebrasyon jounen entènasyonal lit pou kesyon dwa fanm, nou konnen ke medam yo, yo bezwen plas yo, yap goumen pou sa, pou yo gen plas yo kòmsadwa nan sosyete a. Donk, nou konnen l deja, nou gen tan dot lòt pwen ke nou pral wè, nou pral avèk yon lòt seri e ke nou pral wè lòt ribrik toujou nan kad rankont sa ke n ap fè, ti pale sa ke n ap fè ansanm avèk Miss Angelove. N ap mande ou menm ki t ap swiv nou, abòne, pataje videyo sa a tout kote ke w wè l, jis pou w ka ankouraje travay la e pou n kapab pèmèt plis moun aprann de sa ki ap di la yo. Donk Ayiti se peyi nou, se peyi pam, se peyi paw, se peyi nou tout. Donk avèk jan de kontni sa yo pou nou kapab fòme e enfòme jèn yo sitou, nou espere nap gen yon pi bon peyi demen. Mèsi anpil tout moun ki tap swiv, ret branche pou pwochen videyo kap vini.